Hello hello Bonswa tout moun Bon retou Byenvni sou chanèl nou an Babocel Technology Ok nan nouvèl videyo sa Nou pral pale ou de ID Nou pral wè yon pakèt bagay la Ki sa ki ID Yon pakèt kesyon Ke yon pakèt moun konn ap poze Donk yo pa konnen Ki moun konn tande kap di konsa Ou m gon ID m rete sou telefòn mwen

An ale nan sa ke nou gen an, nou pral pale se de ID ke nou pral pale nan videyo sa. Pa bliye abone, subscribe, e peze ti klòch de notifikasyon. Mete l sou tout ou byen all yon fason pou pa rate pyès nan videyo ki nap lage yo. Swa sou teknoloji ou byen sou reparasyon dekodaj telefòn selilè pou toujou la. toujou ajou ok sè kwa ay di ok sè kwa ay di nou wè sa ay di kòman li ekri i um e di um oubyen i de se sa nou wè li ekri ay di donk um men men men antre parantèz nou ekri lank kreyòl la a y de i se ay di donk le vèb sè kwa se ki sa ki ay di donk ay di donk e se yon Se yon ID ke yo fò kreye, yo fò mete, donk ki konpoze de plizyè bagay, non, e prenon, e pi lè fini de arobase, di, pap di gmail, arobase, kisa sa, dot com, e pi lè fini. Apre lè ou fin kreye li, donk se li menm pral monte sou telefòn nan donk li konpoze de chif, lèt tout sa yo lè yo fòme li donk ou fin kreye l men se ki se idantite ou men lè ou fin kreye kreye l la donk yo menm yo fon yo fè yon lòt ansanm avè l ki konpoze de lèt chif etsetera egzanp si m ta pran la. Vini la ok sa nou wè li la lepèp sa se IG chanèl mwen ok ou wè sa depi ou pran sa la ok ou metel la wal nan nenpòt ba de rechèch lap monte avèk chanèl mwen yo mete chif yo mete lèt ladann ebyen lepèp se konsa fòma sa IG an li parèt ok lepèp donk prezantman wap toujou jwenn mwen se sou Apple ekskize mwa sa mte di an paske mte Pou tout sa ok Se sou apple ke wap jwenn li Mezanmi m repe vwam pa fèm ankò ok E se sou apple ke wap jwenn li Apple m wè se se m ekri apple la Se apple lè w fin kreye ID sa Donk e lè wap fè kouvri telefòn nan wap wè ke li mande w pou kreye yon ID E si w te genyen l deja Telefòn sa te resèt lap mande w pou antre ID an Ok le pèp Donk si telefòn nan Se tout fwa se pou ou li ye. Yo te vin ap pale de sa, Apple nou gentan wè kisa nap pale, yon iPhone, yon pakèt bagay. Ok, ann ale, kòman li konpoze, nou prèske ta di nou te reponn kesyon sa talè a la, li konpoze de chif, lèt, tou sa yo, eske li pa gen vigil ladann tou? Bon mwen, ya, eee, bon, m pa wè vigil nan sa, men kanmenm chif, lèt, tou sa yo, se fòma ADN li konpoze. Ok le pèp donk nou prale ankò kesyon toujou nan ki smartphone wap jwenn li donk pou ou jwenn li ebyen se nan iphone ke wap jwenn ID an ok le pèp donk ee se ID ke wap jwenn se nan smartphone ke wap jwenn ID an ok se nan smartphone. Se nan iPhone, iPhone, ok, se iPhone yo, pi souvan w ap jwenn ID an. Donk, bon lòt bagay ki konn monte sou lòt yo. M ap di w li nan lòt videyo pou w wè ki sa li ye. Ok, le pèp. Ok, donk se iPhone ki toujou bay yo. E ankò, eske yo kapab retire? Donk, ID an, le pèp, e sa a vre. Pa gen moun ki kapab retire ok. Pa gen moun ki kapab retire sa yo rele ID an le pèp ok. Mwen di sa la nan video an, m redi l ankò. Pa gen moun ki kapab retire ID ou wè k sou Apple ou byen sou iPhone yo le pèp. Ou wè sa yo retire a, mwen m ap di w sa sensèman. Sa pa iPhone, li pa iPhone le pèp. Sa w wè moun yo di w yo retire, yo kapab retire l menm ki an Ayiti yon tan de sa. Se pa a, se pa iPhone ki li. Si se iPhone ki li, si se Apple ki fè li, ou pa ka retire a di paske se Apple menm ki fè l, se Apple menm pou kontakte le pèp pou kapab retire a di iPhone nan. Si w wè sa yon moun retire l, sa se pa iPod ke l ye. Yo mete ti bagay sa m ta di kouvèti an, yo mete kouvèti iPhone nan sou li. Sòk ki ladan l lan l pa sòk iPhone. Si l te sòk iPhone, si l te sòk iPhone, yo pa t ap kapab retire a di an se ta tounen aletranje. Retounen kote iPhone ye, kote konpayi an ye an, pou yo kapab al retire l paske Apple pa bay aksè pou w retire ID li lepèp lepèp tande tande tande kenbe sa nan kran tèt ou nan zo bra tèt ou Apple pa bay aksè pou moun retire ID l ok se yo nan konpayi an pou w ale menm sa w wè moun yo retire yo se pa iPhone se pa iPhone sa yo ye se fake yo ye sa yo se fake iPhone yo sa pa orijinal iPhone yo. Se pa, se sa k koz ou wè moun yo kapab jwenn lojisyèl, yo jwenn bagay pou yo kapab retire l. Men sa a, se iPhone ki bay li menm, ou pa p kapab retire l. Se Apple pou kontakte pou kapab retire l. Sinon, ou kapab gen pwoblèm, ou kapab cho ansanm avèk telefòn sa ki nan men w lan. Ebyen, se pa iPhone ke li ye, se yon fake iPhone. Yo pran kouvèti iPhone yo mete sou li, Yo mete lòt bagay anndan pou fè w konnen se iPhone epi gon kote ke si w ale anndan telefòn nan w debouche l w ap wè ke sa iPhone nan gen an li menm li pa gen li menm donk se sa se pa se pa li pa ou pa kapab retire li menm sa w wè yo retire yo se pa iPhone ke yo ye se fake iPhone nan ki fè w jwenn ayisyen kapab retire yo li menm sinon yo pa kapab retire yo se konpayi an sèlman. ki kapab retire eske tout moun eske tout retire menm jan donk kesyon sa piske m deja di konsa ebyen se konpayi ki ka retire donk m ap di tout kapab retire menm jan konsa tou yo kapab pa retire menm jan si sa w wè ki pa iphone yo ki pa vreman iphone ki se fek yo ebyen e sa k pase la ou ka wè yo retire l yon fason y ale sou yon bagay la la yo retire l ebyen petèt sa kapab rive se menm metòd la yo itilize pou iphone fè eta de kòz sis mwa konnen se k yo yon fason pou yo retire men si w ale nan konpayi an konsa tou vin w a wè l diferan lè pou yo retire ayiti an se yo menm ki kenbe tout enfòmasyon tout done yo nan telefòn nan ebyen ou pap gen aksè ansanm avèk telefòn nan yo menm sinon se yo menm sèlman pou pote telefòn nan bay yo menm sèlman pou pote telefòn nan bay pou yo kraze l w achte yon lòt batri epa batri w achte yon lòt nou fè, le fè pou kapab sèvi ansanm avèk li. Donk, ok, mèsi paske ou te pran tan ou pou te gade ti videyo sa. Nap di ou abòne, subscribe pou pa rate lòt videyo ki nap lage yo. Kòmante, like videyo, pataje l, le fè. Epi nap kwaze nan yon lòt videyo. Mèsi paske ou tap swiv videyo an. Babay, a la pwochèn. Si ou gen bagay ke ou pa konnen, ou mèt poze kesyon nan kòmantè yo epi nap reponn ou. Ok, babay.